Hi there, Jedo here. So nan videyo sa nou pral aprann kòman pou nou idantifye plugin yo. Ok, se yon videyo ki ap ase kout. E se yon bagay ke petèt nou deja konnen. Men, e janm toujou di nou sa, m pa ka pa fè l, sa fè pati de fòmasyon an. E lè nou enstale yon pluging, nou te wè plizyè videyo sou fason pou nou enstale pluging, nou ka di kèt, kot pluging sa oubyen poukisa m gen tout bagay sa yo ki arebò a, kisa yo ye, ok? Si nou sonje lè n lè n te fèk enstale wordpress, pa t vrèman gen tout bagay sa yo, ok? La a gen opsyon ki vini prensipalman avèk wordpress, pa egzanp, tools, users, settings,

avan ke w rive nan fen bar lan ok so se pa yon bagay pou nou bay tèt nou anpil tchòbòl ok kijan ke w rekonèt yo se senp pa egzanp an nou ale sou sa ke nou te kapab rele all in one SEO a m vrèman pa konprann sa k pase bagay sa la kòmsi mwen pa vle monte la m pral just fè bak paske la m anndan pati sa ki di plugin nan m vle fè bak paske m pa renmen Fòm tèt li map just sòti ok just let me out let me out of here so e bar sa wap remake bar lan tank wap enstale bagay se tank li vin pi long ok vwala donk yo wap wè la e nan pati agoch lan nan e se nan bar sa jeneralman preske tout video ki gen back ki gen rapò avèk backend se la nap m dwe toujou mennen nou so umm.

tout yon dimil eksplikasyon wap wèl make WooCommerce epi wap wè gon ti wou kòm senbòl se vrèman pa difisil nan pati sa si w vle wè kote ki pale de pwodwi yo sa li vini anndan vant WooCommerce imedyatman ke w enstale WooCommerce wap wèl si w pa gon sit ecommerce ou pap wè pati sa ki di pwodwi ok so wap wè ya wap wè senbòl la wap wè de ti valiz ki kole ansanm ok so si nou desann pi ba. Wap wè gen lòt, pa egzanp Element Kits nou fèk enstale l nan yon videyo pi devan, wap wè l deja l parèt, li gen senbòl li ki yon ki se yon E avèk yon K, yon E pou Elements, yon K pou Kits, epi vwala, epi non an li la tou ok, non an li la ou ka wè tout bagay yo, e apre sa wap wè e gen lòt opsyon ok, pou kesyon sa ki di All in one SEO li tou make, non an tou la ok. So, se fason sa a nou ka rekonèt plugin yo, si nou fin enstale l, apre sa nou vle ale nan settings li, nou vle al konfigire yon bagay ladan l. So, nou just vini, nou klike sou non an, epi apre sa nou chèche kote ki make settings. Pa egzanp la w ap wè l make general settings, imedyatman ke w klike sou li, w ap wè ok, vwala, ah ok m konprann. Menm jan pou WP Forms, w ap wè gen yon kote ki make settings. So. Vwala, se konsa nou rekonèt yo. Men gen kèk kote ou ka wè yo pa menm ekri non an, yo just mete senbòl la. Pa egzanp nan bar siperyè, supérieur, sa a se bar lè ke w sou front end lan ki toujou parèt lan. Ok. Bar sa a w ap wè efektivman e ya w ap rekonèt li kòman w ap rekonèt li paske w ap wè se menm senbòl sa ki la epi l make Lightspeed Cash. Lefètke se yon bagay w ap itilize anpil anpil, nòmalman poukisa w itilize

M pa pral fè yon demand paske men kijan sa li fonksyone. Lè ke w kreye yon sit entènèt, sit la li sou yon òdinatè ki nan yon peyi kèlkonk ok. Òdinatè sa e nou rele l sèvè ok. Se sa ke ou fè lè ke w achte bagay nou rele hosting nan. Ou di monchè ou konn sa k pase, m vle kreye yon sit entènèt, m bezwen pou mete sit mwen an anlè pou mwen. Donk Sit entènèt sa a, nèg la di ok pa gen pwoblèm wap peye m tan kòb le mwa map mete sit ou a anlè pou ou map ba w kòman pou w administre l toupatou se sa e vòlè hostinger yo yo di w lè ko di w bezwen yon sit donk kisa ke w fè nan ka sa a ou gen sit la la sit la li anlign li sou hostinger imedyatman ke w rale ti òdinatè w Son bagay ki depi o debi m te dwe fè l si m pat fè l deja, men li pa janm twò ta pou fon revizyon. Lè w pran òdinatè a, w ale sou Chrome oubyen sou Brave oubyen sou Firefox, ou di, m ap chèche Jedo Academy. Kisa ke nèg sa yo fè, nèg Google yo, lè ke w pran òdinatè w la ou ekri, ou entèraji avèk sèvè Google yo, ok. Se yon lòt òdinatè Google genyen ki disponib an liy ki li ba ou aksè avè l. Kòman w gen aksè avè l? Ou gen aksè avè l atravè de Chrome ok, atravè de browser lan. Donk, imedyatman ke ou ekri, ou fè yon demand. Kounye a misye pral di, Google pral di, Ey, Hostinger, yo ban m yon, m resevwa yon demand wi, e demand sa a, nèg sa a, y ap mande m nan Enam, e lakay ou wi li loje. Èske ou konn nèg sa a? Hostinger, Ah, ok, m konn nèg sa a. Nèg sa a, li lwe kay nan men m. Donk men li, men adrès li. Ok map mete w an kontak avè l. Donk kisa Hostinger li fè? Li di ok men enfòmasyon pou w ale sou dieudonacademy.org yo. Google di aah ok. Ok li load tout bagay epi vwala li afiche sit la ba ou. Tout bagay sa yo fèt nan milisegond. Ok Umm ok kounya la kisa nèg Google yo yo di kèt monchè w konn sak pase?

Ok cash la ki se yon vèsyon ke Google oubyen Brave oubyen Firefox yo pran yo save li nan browser yo konsa lè ke w fè demand lan yo ba ou sa yo te download la sa yo te save la pwoblèm ki genyen avèk sa sè ke Se pa vèsyon orijinal sit la, se pa vèsyon sa ki sou Hostinger, ok. Vèsyon orijinal la fò yo ta retounen fè demand lan pou yo aktyalize cache la. Donk ou menm ki anndan sit la, si pa egzanp ann di konsa ke w te gen yon pwodwi, pwodwi a te vann 50 dola, kounye a la pwodwi a li vann 60 dola oubyen li vann 30 dola, ou pa ta renmen se menm ansyen vèsyon an y ap toujou wè. Donk kisa ke w fè? Ou vini nan pati sa ou di purge ok purge all cash so ou di purge all so tout chanjman ke w te fè e kòmsi ou voye yon mesaj bay tout nèg sa yo google firefox brave tout nèg sa yo di mesye nou konn sak pase m vle nou e sispann refere vye ansyen vèsyon sa yo ke nou te genyen an. Men mwen konseye nou, mwen envite nou pou nou aktyalize a nouvèl vèsyon sa ke mwen genyen an. Ok. Nèg yo ap di, ah ok, lè yo vin mande m pou Dyedo Academy pran ORG, se vèsyon sa m ap montre. Ou konprann? Men pafwa tou, e li konn nesesè, e. Pou pou nèg la tou kisa ke li fè olye ke li just olye ke an fèt byen ke ou menm ou fè chanjman an ou di konsa ok mwen vle fè aktyalizasyon an depi sit mwen an sa konn rive tou nèg la ki gen browser l lan tankou brave tankou firefox whatever sa l ye a li konn nesesè pou li menm tou li ale anndan browser an epi kote ki make cache lan li just di delete ok efase menm bagay la valid tou Pou aplikasyon yo. Gen kote anndan aplikasyon yo pou ale pou di efase cache epi la lap efase tout bagay konsa li pral rete avèk yon vèsyon ki plizoumwen e nouvo lè li ale lap moutre nouvo vèsyon pou sit lan. Poukisa sa enpòtan? Li enpòtan anpil. Cache la li bay anpil anpil pwoblèm. Lè cache la li plen, moun lan konn menm pa ka gen aksè avèk sit ou a ankò. Ok. So se vrèman vrèman enpòtan Pou bagay sa yo ou efase yo regilyèman ok se sak fèm pèdi tan ladanl paske video sa son video ki te m te pwomèt nou ki tap ase long men m twouve ke konsèp cash sa m te sipoze eksplike l avan sa so m pwofite pran video sa ki te sipoze kout la pou m eksplike nou sa ok apre sa rès pati yo jan m di nou sa pou nou wè yo pa egzanp sa ki make insights Kou rive sou li wap wè se analitik, pa egzanp gade la pou wè. Pou Google Analytics gade senbòl li a pou wè. 3 ba. Gade senbòl pou Insights lan pou wè. 3 ba. So kisa deja li gentan di w an en bagay sa w konn sa m fè la a? Se analitik ke m fè. Wap wè efektivman wap wè si w vini nan bar vertical vers la gauche la wap wè l make Analytics ok. So vwala medam e mesye se tout bagay sa yo nou te gen pou nou wè pou pati sa a ok kòman pou idantifye yon plugin e pa bliye a chak fwa ou fin fè yon nouvo chanjman sou sit ou a, ou ka ale sou sou telefòn ou an ou wè chanjman li pa aplike ok, ou ka ale sou menm òdinatè w la ou wè chanjman li pa aplike poukisa se paske se ansyen vèsyon an se paske se cache la ki toujou parèt ok so itilize yon lòt browser ke w gen yon lontan ou pa itilize wap wè nouvo vèsyon an oubyen E just prete telefòn mari w, telefòn madanm ou, ale sou li, ok, e w ap wè tout bagay chanje. Oubyen sinon, jan m di nou an, e just efase kach ki nan browser lan oubyen ki anndan sit lan. Ok, se vrèman enpòtan. Mèsi paske w rive jiske la nan videyo a. Jedo out.